Pou nou rantre lakay ou jounen jodi a nan entimite ou sou chèn 13 ki se Tele Timoun. Pou nou kapab prezante w yon emisyon tou nèf. Avèk de bagay ke w abitye tande, sèlman nou menm n ap vini pou nou kapab di w egzakteman bagay yo jan yo ye a. Emisyon sila se Pwobnad o Jardin de l'Histoire. Yon pwomnad ka te pran nou depi peryòd prekolonbyèn pou nou pase nan peryòd kolonbyèn, peryòd fransèz, epi pou nou pran lè lit emansipatris, epi pou nou al abouti jounen jodi a. Se yon pwomnad ki pou pèmèt ke nou kapab konnen sa ki te pase nan tan lontan, pou nou konprann sa k ap pase jounen jodi a e pou nou kapab konstwi demen pi byen. Men, kouman nou kapab konstwi demen si sa nou te aprann se pa tout ki verite? gen anpil moun ki kapab etone, anpil telespektatè ki kapab etone jounen jodi a, lefètke nou di ke se pa tout sa yo te aprann nou ki verite. Gen de moun ki fè li paske yo genyen dèzenterè ke y ap kache. e gen de moun ki te fè l tou pa inyorans. Gen moun ki fè l, yo panse se sèl yo menm ki t ap gen aksè a on seri de dokiman, konsa yo di sa yo vle nan istwa la, fè ke timoun nou ap grandi on ti jan pachiman. Pachiman, lè nou di pachiman, nou vle konprann ke genyen Anpil bagay ke lè yon timoun al lekòl li ta dwe aprann nan istwa peyi l paske istwa se nanm yon pèp. Lè li aprann istwa a mal sa vle di ke nanm ni pwatchòkò e si nanm ni pwatchòkò kouman l kapab gen fyète? pou l kab nonmen tèt li yon sitwayen ayisyen e ki dwe kanpe dwat menm jan zansèt nou yo te vle ke nou kanpe. Alò, lese nou di ke ti pwomnad sa a, tankou nou di l, nan jaden listwa pou n dekouvri sa k te pase nan tan lontan, pou nou konprann sa k ap pase jounen jodi a e pou n ka konstwi denmen pi byen. Kestyon ke nou ta renmen poze, kòman nou kapab konstwi demen pi byen? Si nou pa menm konnen ki peyi zansèt nou yo te kite pou nou, ki stil gouvènman yo te kite pou nou, ki sa ideyal Desalinyen an ye, ki sa Desalin te vle pou peyi a, Dessalines, premye chèf deta ki te genyen yon pwojè de sosyete, n ap gen pou nou pale de tout sa, men ki mouri dezan apre l fin pran pouvwa a, dezan e anviwon dimwa apre l fin ban nou endepandans, dezan e anviwon dimwa depi ke li antere lesklavaj. Esklavaj, yon enstitisyon ke moun t ap fè milyon ladan l. E jounen jodi a, nou jwenn de konpatriyòt ayisyen parèy nou ki pran Desalin tankou kèk istoryen prezante li kòm yon bouwo kòm yon moun ke yo pa ta dwe pale de li ditou, paske pou yo menm Desalin touye twòp moun. Jòj Wachintonn pa touye moun? E tan dòt lòt ankò ewo de la gè de lendepandans nan lòt peyi, yo pa touye moun? E poukisa se Desalin yo pentire? Kite nou ba w yon ti rezon jounen jodi a jiskaske e alò, na va rive pou nou kapab ba w plis detay. Jounen jodi a, lese n di w ke menm lòske esklavaj la an katimini, paske nou sonje nou te di lesclavage n'est pas mort, Se nou menm ki pou kontinye goumen pou n antere l definitivman. Men Desalin ba l koud semons lan. Desalin ba li kou kout baton nan tèt la. Poukisa nou di sa? Se paske avèk lendepandans ayisyèn, anben batay pou kraze esklavaj la pral kontinye. e nou pral jwenn avèk dè zòm tankou Schellcher, la Frans pral oblije pwoklame la liberasyon, li pral oblije pwoklame ke esklavaj fini, Langletè pral fè l e tandòt lòt peyi pral fè l ankò. Sa pral fè kisa? Sa pral fè ke noir la yo te konsidere ki pa yon moun, son bèt de sòm ke li ye. Alò, nap vini avèk de bagay ki pou eksplike tout sa nap di a. Noir la ki te yon bèt de sòm, paske yo te konsidere l tankou yon zannimo. Se Jean Fouchard ki site sa nan Les Marrons de la Liberté. kote ke l di ou ke genyen yon jèn demwazèl ki soti a Pari e ki rantre a Sendomeng, li vin wè tonton ni. E lè li rive, li jwenn esklav yo te prèske menm jan ak yon boutèy, tèlman yo te toutouni. Epi l di tonton an, men poukisa yo pa gen rad sou yo? Tonton an di l, Men si w mande m pou m met rad sou esklav yo, se kòmsi w te mande m pou m abiye bourik mwen, pou m abiye milèt mwen, cheval mwen, bèf mwen. Donk se nan sans sa a ke yo te gade esklav la, esklav la ki te mwens ke ryen e ke te gen tèks de lwa pou kapab Kore dispozisyon ke yo te pran pou fè de esklav la yon bèt, pa egzanp le Code noir de 1685, l'autre Code noir de 1724, enben tout de tèks sa yo te mete yo ansanm pou ke esklav la ou te fè de esklav la yon bèt. Men menm kòd nwa sa yo ki te fè de esklav la yon bèt, yo te dakò ke esklav la ki son bèt, li dwe vin kretyen. Alò, lese nou di ou ke se yon sèl relijyon ke esklav la te dwe genyen, se la relijyon katolik. Apre sa, tout lòt kilt yo, yo pa t rekonèt yo, e yo pa t gen dwa pou egzèse yo. Sa fè ke esklav la soti sur les côtes africaines, se youn nan bagay ke l pèdi, sa relijyon. E nou denonbre omwen senk bagay ke esklav la pèdi lòske yo pran ni, swa nan yon razya. kote yo mete zam nan men nèg nwè parèy li pou kouri al vare sou li pou fè l prizonye, mennen n dan lil de Gore o Senegal, e la bato negriye a pase pran n pou mennen n nan teritwa ki genyen esklav k ap travay. Ebyen, youn nan premye bagay ke esklav la te pèdi, n ap gen pou nou vini sou sa an detay, youn nan premye bagay ke esklav la te pèdi se sa libète, piske gen ki te konn mache anviwon 2000 kilomèt avèk yon bout bwa mare nan pye l, alò bout bwa nan yon chenn, epi chenn nan mare nan pye l yon fason, l ap trennen l dèyè l, konsa li p ap ka kouri pou l sove. li pap ka kouri pou l sove. Donk esklav la se premye bagay li pèdi, se ke l pa t yon moun ki lib ankò, depi yo pran li, li sispann yon moun lib, li pèdi libète l. Dezyèm bagay ke esklav la te pèdi, se ke li pèdi peyi l, genyen k soti o Senegal, genyen k soti Dawme, yo soti enpe patou, pou vin sur la terre domingoise, pa sèlman sur la terre domingoise, yo t ale Brezil, y ale Jamayik, y ale Ozetazini, tout peyi kote ke kolon yo t ap achte esklav. Donk li kite peyi sa a, peyi pa l la, epi li pral nan yon lòt peyi. Twazyèm bagay ke esklav la te pèdi, se son non. Mwen menm m rele Paul Maurice François, men m gen zansèt mwen k te sot an Afrik, yo pa t siyen François non. M pa menm konn ki non yo te genyen. Yo pa t siyen François. Yo te gen yon non afriken. Konbyen nan nou jounen jodi a ki gen yon non afriken e n ap frape lestonmak nou n se desandan afriken? Èske nou janm chache zantray nou? Èske nou janm chache zansèt nou yo? Eske gen mwayen pou nou konnen yo? Nou pèdi non nou. E mwen menm m ap pale avèk ou la, m gen twa prenon, piske Pòl s on prenon, Moris s on prenon, Franswa s on prenon. Paske ou ka jwenn yon moun ki rele Franswa, l siyen Jozèf. Menm jan an tou, ou kapab jwenn yon moun ki rele Pòl ki siyen Jilyen pa egzanp. Ou kapab jwenn yon moun ki rele Moris ki siyen Bartelmi pa egzanp. Donk m gen twa prenon, menm jan avèk ou menm. Nou tout nou gen prenon E prenon, paske menm mo, menm non ki sèvi de non de famiy pou ou menm, li sèvi de prenon pou yon lòt moun. Nou pèdi non nou. Nou pa konn kòman zansèt nou yo te rele lè yo te ann Afrik. Ebyen, katriyèm bagay, sonje n te di nou pèdi libète nou, nou pèdi peyi nou. Anpil nan nou pa konnen ki bò nou sòti. Mwen menm m te gen chans konnen grann mwen ki te leve manman m e manman m te toujou di ke fanmi nou soti o Nijerya. Bon, se sa yo te toujou di m. Se sa yo te toujou di m, fanmi nou soti o Nijerya. Kiyès ki te bay manman m ni? M te twò piti pou m te poze kestyon. Dayè m leve nan peryòd ke timoun pa t konn gad granmoun nan je, alevwa si w ta ap poze l kestyon. Jounen jodi a nou pa bezwen di anyen sou sa paske tout moun konstate kòman bagay yo ye e lè m pa t ka grande gade granmoun nan je, Bagay yo pa t konsa paske timoun te respekte granmoun, timoun pa t gen dwa fè dezòd nan lari e timoun pa t ap valkande. Wi, manman m di m nou soti Nijerya, men konbyen moun ki konn kote yo soti? Yo kontante yo pou yo di ke nou soti ann Afrik.

Alò, si lzante te ranplase pa dè nwa, nwa yo sot sou yon kote y al ann Afrik. E de Lafrik, kòm yon tè de tranzisyon, yo abouti nan tout Antiy yo, nan tout Amerik la. Yo vin nan esklavaj. Ebyen, gen yon lòt bagay ke nou pral wè ke esklav la te pèdi. Esklav la pèdi fanmi l. C'est ainsi que ou menm konpatriyòt ou te gen dwa leve kòm se la ki pi fasil pou nou ale, nou ale Ozetazini. Gen moun ki ale Jamayik, gen moun ki ale an Repiblik Dominikèn, gen moun ki ale an Frans. Oubyen, ann di pito ann Ewòp. an n di pito an Amerik di Nò, piske gen moun k al Kanada tou, gen moun k al Meksik, etsetera. E jounen jodi a, gen lòt peyi an Amerik di Sid, Amerik Latin yo, tankou Chili, tankou Arjantin, tankou Brezil, ki ouvri pòt yo pou akeyi Ayisyen. Ebyen, n ap di ke Ayisyen an pèdi fanmi l. Nan razia, nan lagè, genyen senk frè k te ansanm ki viktim, yo fè toule senk prizonye. Epi y al mete yo dan lil de Gore. Premye bato negriye a pase, l pran de, rete twa. Li lage yonn Jamayik, li lage yonn sur la terre domengoise. Lòt twa, li lage yonn Ozetazini, li lage yonn o Brezil, li lage lòt la nan yonn nan lòt Antiy yo. Sa ki vin rive. E te senk frè nou te ye. Nou pèdi de vu. nou rantre nan esklavaj la ki moulen nou tankou yon kafe griye ke yo met nan moulen. Lè l fin moulen nou epi nou pa egziste ankò, nou mouri men nou te gentan fè timoun. Ke pitit pitit pitit pitit gran paran m ki te vini, ki gen plizyè frè gaye nan tout Amerik la, li l vwayaje. Epi l ap mache konsa, l rankontre avèk yon moun. An n di pa egzanp li ta Ozetazini. Li rankontre avèk yon moun, li di, O! Gade jan moun sa a sanble ak monnonk entèl. Li pa fouti pa Ayisyen. Men kòm se nan yon peyi angle yo pale, li parèt sou moun nan byen koutwazman, li di li, Good morning, are you Haitian? Epi moun nan reponn li, Good morning, I am not, I am Brazilian.

Yonn pa rekonèt lòt, nou pa pale menm lang, nou pa gen menm kilti, epi nou se fanmi san ke n pa konnen, esklavaj la detwi nou, li gaye nou. Nou pèdi fanmi nou. M pa pale de moun ki pèdi madanm yo lè yo rive Sendomeng, kòm sè le ka de de Gao Ginou ki gen madanm ni ki al echwe Okay paske kolon Lafalèz, Lafontèn padon, se li l t achte epi papa a li menm l al echwe sou abitasyon Breda paske kolon Pantaleyon de Noye se papa l t achte. Fanmi an divize, manman an fè wout li avèk lòt timoun yo, papa a rete, yo pral ba l yon lòt non pou wetire non afriken an ke l genyen an epi sa w tande a li jwenn yon lòt fi, li tonbe peple, li gen fanmi okay li pa konnen, timoun yo m pa menm konnen ke fanmi yo okay. M pa pale de ka de Toussaint Louverture ke ke Alain Turnier li menm fè mansyon de li nan ouvraj ke li li ekri ki rele Quand la nation demande des comptes. Yon ouvraj ki vin rar kounyeya paske nou pa re-edite pou konsève la memwa istorik. Nou pa re-edite piske depi lontan nou pa t gon gwo kliyantèl e vin jwenn kounye a avèk entènèt ke moun ka jwenn yon bann bagay sou li, gon bann moun ki pa li. Men lese m di w kichòy, san m pa manke w dega, yon moun ki pa li son moun ki kre, li kre. Donk m pa p pale w de sa. E dènye bagay, Ke Dènye bagay ke nou pèdi Dènye bagay ke nou pèdi Se notre religion Se notre religion A gen moun ki pral di ke bon E nou konsève E les racines ancestrales Puiske la majeure partie des Haïtiens se vodouyizan yo ye Ey ou twò prese frè La majeure partie des haïtiens se vodouyizan. Ou twò prese. Sak fè m di w twò prese se paske s on ti minorite de la tribu dalada a tribu dalada ki te sot Dawome, aktyèl Benen byen ke l pa sou anplasman kot Benen te ye a l yon ti kras plis ann avan. Se ti kras sa ki t ap pratike le vodou. Men, pa bliye ke razia a te plis fèt nan nan nan nan nan nan blòk Afrik mizilman, Afrik kote yo pale arab. Pa bliye ke premye nwa ki rive nan koloni an o nombre de 4 mil, yo pa t sot dirèkteman e e e e

Nou pap gen tan pou nou pale plis paske son ti kras tan nou tap pran nan moman an lè a rive men lese nou di w ke nou pral rantre an detay nan istwa sa a paske yo kanpe avèk istwa a an 1843 kòm si apre sa pa janm gen anyen k fèt nan istwa a ebyen nape vini avèk yon istwa ke petèt ou pa janm tande ke w dwe enterese tande e an menm tan nap pwofite Pou nou denonse mansonj ki gen nan istwa nou yo, ki fè nou pran wout kwochi ke nou pran an, yon fason pou n redrese nou, pou n ka pran bòn wout la e fonde Leta sosyalist ke Dessalines te mouri kite pou nou. Se la n ap kanpe jounen jodi a sou Tele Timoun. N ap kase randevou avèk ou semèn pwochèn pou yon lòt pwomnad nan jaden listwa, pou n dekouvri sa k te pase nan tan lontan, konprann sa k ap pase jounen jodi a e pou n ka konstwi demen pi byen. Pase yon bòn fen de semèn e n a rankontre semèn pwochèn. Babay tout moun!